a ou pa fè trafik. Tèt pa gen dòmi, ou pa gen dwa gen dòmi menm. Ou gen dwa kouche, ou pa dwa gen somèy. Si wap travay vre, sitou yon djòb tankou djòb majistra nan yon vil tankou Kap Ayisyen, si w dòmi pase w parese. Donk, e sak fè.

E 25 jen 2026 fè egzatteman yon mwa depi nou te envesti biwo nan meri a. E nou te prete sèman le vandredi 22, men nou vin pran tach le lendi 25. M te vle fè yon ti bilan, e yon bilan ki deja klè anba je tout moun, se sa fè menm nou vle fè yon rapèl. Pou nou pèmèt ke tout moun raple yo de sa nou te fè. Nou pral tou an menm tan anonse sa n gen pou n fè tou e konsolide sa n fè deja yo. E nou te rive nan meri a lendi 25. 25 me, madi 26 me, nou te al vizite Site di Pèp, ki te an trè trè movèz eta. An pil nan nou te la, e nou menm tou nou te fè konsta a tou. Yon riyèl. Collège de Phare ki te preske, ki te inaksesib pandan prè de 3 a 4 ane dapre rivren yo, dapre abitan zòn lan, e yo te akeyi arive nou, e nan vizit sa a nou pa t sèl, nou te gen vis delege a ki te avèk nou, nou te gen an menm tan tou, e enspektè Eddy Jules. de la polis ki te avèk nou nan sikilasyon. E pi, mardi dènyè, nou te retounen pou te bay repons avèk TPTC. TPTC te mete materyèl a dispozisyon popilasyon an. Nou men, kom otorite minisipal yo, nou te ale akopaye TPTC ki ta efekti travay de debleyaj riyèl lefa. Yon travay nou pa avle kanpe. Yon travay nou dwe fè kontinite ladan l, paske pi devan nou wè yon pon ki tèlman obstriye avèk òdi, nou dekrete la pèmanans pou ke nou kire kanal ki pase anba pon an, answit rann moun yo vivab nan zòn sa a e pèmèt ke gen yon vi nan riyèl Le Phare anndan Site di Pèp, riyèl ki relye Site di Pèp e Site Chauvel. Answit, nan lendi ki te 1 jyen, nou te lanse operasyon Chapelèt, ki vle di ke, ki te rezime nan twotwa pou pyeton, lari pou machin e mache pou machann. Men, nan mache pou machann lan, Nou genyen anpil bay nan fè, paske nou di mache pou machann, e pa mache pou moun nan la ri, men se mache pou machann. Sou nan la ri, nou libere la ri a, nou deplase ou. E si ou residive, ou ap sanksyone. Ok? Se nan mache ou ye, nou pa ap deplase ou. Si nou deplase ou, nou ap replase ou nan lòt mache, nan lòt andwa pou vann. Paske... Men, ke mache a fòmèl, ke l enfòmèl, depi Leta aksepte mache a, nou dwe dwe ankadreman nan espas la. Men si se twotwa ou pran, lari ou pran, nou pa konnen w. Nou pa konnen w, w ap leve, w ap leve nèt. E m ap di moun twotwa yo, pa koute ti vagabon k ap ba yo vye konsèy, di yo pa leve, men se pou yo li p ap bon. Nou redi sa ankò, depi apè gen eleksyon, gwo moun politisyen, gwo moun kandida bout mamit, ki fè soufas, ki gwo konpòtman popilis, pou fè moun renmen yo, moun e vote yo. Men pou yo pa bliye tou, gen yon pakè k ap tande, k ap resevwa tout doleyans e tout mesaj ou lanse ki genyen menas ou ot ladan, pakè a ka aji kontre ou menm. Donk, konsèy nou ba moun yo, pa okipe moun k ap di w sòt, pa leve nan lari a, nenpòt jan ou nan lari a, Si w chita nan lari yon machin frape w, chofè nan nan wout a ye. Donk, si w chita o peron tou yon moun ap pase, li pile w pa gen anyen pou w di. Nan wout la tout pyeton w ye. Paske ou pa gen dwa bloke twotwa a. Pou n kontinye, nan lòt mezi nou te pran yo, nou te entèdi ke moun vann medikaman jan yo vle. Medikaman nan layo, medikaman nan bwat, medikaman nan bourèt, medikaman nan bout machin kap rele mesi yo, kòman yo rele siro sa menm? Leo mesi, bon pat konnen sila, siro leo mesi, gen siro konmokyèl, konikèt, gen tibikòs, yo se de siro yo di ki bon pou 900 maladi, 2000 maladi. On siwo yo di li bon pou jene pitit, menm siwo a fè timoun fè fi fè pitit tou. Lap retire pitit lap mete pitit menm siwo a. Nou wè son krim sa ye. Pafwa yo jwenn moun ki nan inyorans k achte yo. Gen moun ki fè gwo klas men ki pa gen lèspri, menm jwenn enfimyè k achte yo. Mwen gen temwen, m temwen enfimyè k achte yo. Li fè gwo klas men li pa gen lèspri, li konnen ke yon remèd dwe vann nan famasi e son syans ki rele famakoloji. Nenpòt moun pa ka vann nan famasi. Fò etidye syans sa. M vin mande remèd sa la, pa genyen. M bè yonn ki ka bay menm rezilta avè l. M konseye moun lan li. Men moun k ap vann grenn yo, ou mande yon grenn pou enfeksyon, li ba w yon grenn pou doulè. Donk fò nou entèdi bagay sa yo kòm moun ki gadyen popilasyon an. Se la n verifye, gen moun k ap di nou, mezanmi fò ti malere viv, men fò ti malere pa fè krim tou pou yo touye popilasyon ki nan inyorans lan tou. E nou te deplase nèg nan rann vizit de koutwazi a Edikasyon Nasyonal. Le menm jou, nou te ale tou rann yon vizit nan 2 santral edh yo, Sen Filomèn e Boulvar. Nou genyen espwa ke pou fèt Okap, kouran an ka gon stabilite plizoumwen. Lè n rive nan santral Sen Filomèn nan, gen 2 motè ki senkwonize deja ki ka fonksyone sou 6. E nou te an pou pale avèk direksyon jeneral edh la ki pral voye teknisyen pou vin mete kòd pou senkwonize lòt 4 motè yo pou pèmèt yo kouran an vin stab. Lè n rive nan Ose Mati, Boulva a, te genyen 8 motè. Bòs ki te la a di nou ke yo fè 8 la, yo rezime 8 la an 2. 2 edmi, 2 ak moso. Lè sa a ki fè ke, le menm jou, yo te kòmanse voye ti kouran. Si nou wè gen ti kouran toujou, se edh, boulva k ap bay li. Bwatezman, men li poko a san pou san, y ap fè tès, pandan ke Sen Filomèn lan ap prepare pou bay kouran nèt. e nou bay garanti a popilasyon an, swivan deklarasyon direksyon edh, nou menm n ap akonpaye yo pou pèmèt ke kouran retabli. Men si w dwe fò w peye. Mwen menm pèsonèlman meri a te fè yon demand o non de kliyantèl la pou ke moun ki dwe yo, yo bay 50 pousan pou yo rebranche yo, apre sa gradyèlman y a fin peye rès 50 pousan. E pa bè y ap ba w li non, y ap ba w moso w toujou a kredi. Nou te fè, nou te limite pakou tristik yo, sa nou rele ti moto a, moto 3 wou yo. Nou te di lòt bò pon, wap vire an wou pon ri 5 lan, e o lan demen nou te pwolonje jika ri 6, pase lè yo vire pon ri 5 lan, yo ralanti. Sa koz gon blokis nan boulva a. Kòm lè w dirije se prevwa, nou prevwa ke pral gen blokis la epi su demand yon sitwayen ki konseye nou se Iv Lewa ki konseye nou vire nan risis pito, nou fè esè a li bon, nou kenbe li. Donk ti moto lòtbò pon yo ap vire nan risis nan ri Dikè pi yo pral nan risis A. Yap bifike agoch pi yo ale Samari pi yo reprann kous kap yo. Men ti moto bay a boutèy yo, tout kote nou te eseye yo, yo pa mache, nou kanpe yo nan stasyon bay a boutèy la, menm kote nou te di a, m redi ankò, menm kote a, nan, n tap vire nan stasyon machin Lakil di Nò yo, men nou te rankontre yon premye gwoup ki te mande pou nou te pwolonje pou yo pi pre Sant Mediko, nou te vle fè yo vire nan do. Hotel de Flambeau a pou n te parèt dèyè machin Pòdepè yo, machin Nòdwès yo. Donk, e madi a, apre n te fè 2 gran rankont avèk 2 gwoup, 3 gwoup ti moto, bay a boutèy yo, ki te ensatisfè de desizyon n te pran yo, paske lè w ap pran desizyon, se pa sa moun nan vle a. pou w fè sa k ap bon pou tout moun nan pou w fè. Nou pran desizyon k ap bon pou tout moun. Desizyon an pran paske nou te vle leve stasyon k te bò sant de sante a. On lopital pa ka gen mache deven. E mache a, se stasyon ki kreye mache a. Se pou te fè mache sa disparèt ki fè nou te deplase. estasyon ki te vire devan sant de sante a, 1 yon lopital, akote lopital la genyen 2 lekòl, anfas lopital la genyen yon lekòl, fè 3, anfas lekòl lopital la ankò genyen yon stad. Donk genyen 3, 4 enstitisyon k ap rasanble moun pandan ke genyen yon mache ki ap peple moun k ap fè fatra. Nou te avanse, e nou te rekile trisik yo a bay a boutèy, e nou te fè kamyonèt yo, e vire nan ri 15 kòm dabitid, e vire nan ri 15 kòm oparavan. Se ke, nèk kamyonèt yo byen aplodi, se ke tou, moto 3 wou lòt bò pon yo aksepte, san diskisyon, Men moto, malgre li chita avèk moto, moto bay a boutèy yo, yo te soti pran lari. Yo te pran lari mardi dènye. E ke nan pawòl li ap di, gen 3 bagay ki reteni atansyon m pral souliye pou nou. 1, Yo akize lapolis, yo di gen kèk polisye ki avèk yo, lè pwopriyetè pwopriyetè moto ki nan men yo a, yo akize nèg sa yo di ke yo gen moun sa yo ki dèyè do yo. 2, Yo akize moun k ap vann ti moto yo tou ki dèyè do yo, sa di ki fè yo pran lari, ki fè yo vin fè vin fè vin manke moun dega devan devan meri a. Twazyèm bagay m souliye ankò, yo te ban m iltimatòm 48 è.

ki te di ke ti moto 3 wou pa fè trafik, ti moto 3 wou pa pote moun pou lajan, e menm dekrè sa a te vin raple pa lapolis nasyonal le 7 mas 2018. pa yon kominike ki raple ke ti moto 3 wou yo pa fè trafik. Sa vle di ke nèg bay a boutèy yo, yo tann pyèj yo, yo pran nan pwòp pyèj yo kounye a. Eske n ap aplike dekrè lwa a ki te pibliye nan Monitè a? Eske. N ap padone yo. Sa rete kòm kesyon, sa rete kòm kesyon, m ta renmen yo menm vin reponn kesyon sa. Paske nou menm kòm otorite, nou ka deside kounye a la. Nou ka aplike arete a, nou ka aplike dekrè si me a, konsa nou menm nou pa aplike tou. Men nou fè w rete anndan desizyon nou te pran an. Konsa tou nou ka chwazi aplike dekrè a tou. 6 me 2006. M gen la a e ke nou pral montre nou li e moun ki vle li, me, be. Nou genye tou? Ok, mèsi. Nou genye? Mèsi bokou. Zadi ke pataje ak moto yo. Pataje, pataje, pataje. Pataje ak ti moto yo, de. M konye yo tout kon li. Sak pa kon li atande, nan ya fete pou yo. Pataje avèk yo, pou yo konnen ke yo an kontravansyon deja. Yo an kontravansyon deja, le fè ke yo pran ti moto a, ya fè trafik avèy. Yo vyole on dekrè. Yo vyole on kominike. Dekrè a te pibliye nan Monitè pa le gouvèneman. Kominike a te pibliye pa lapolis nasyonal. Donk yo pibliye, yo an kontavansyon deja. Donk nou menm, nou kontinye ap reflechi sou ki sa nou pral fè. Eske dekrè a ap aplike? Eske dekrè a pap aplike? E nou, nou renmen lalwa. N ap koube anba lalwa. Nou renmen prensip e disiplin. N ap koube anba prensip e disiplin. Sa vle di sa Ivli di a. Donk, e yo te beyonise matom de 48 è ki yo te bloke vil la. Jiska prezan mwen vil la lib. Mwen vil la lib.

sou dekrè sa a, nou chita avèk delegasyon an e dot enstitisyon ki konsène pou ke nou fè rèspèkte lalwa, nou fè rèspèkte prensip. Se menm jan lè moun nan prizon, si w konpòte w byen, gen sa yo rele gras prezidansyèl, yo ka akòde w. Nou fini la wi. M pa fè komantè sou sa. M repete ou repon ankò. Lè w nan prizon, konpòtman w ka fè w jwenn gras prezidansyèl.
Aprè yon mwa nan tèt mèri a majistra, ki pi gwo satisfaksyon? E si gen bagay ki pa mache vre, se ki sa tou? M satisfè paske popilasyon satisfè. Se nòmal, si w ap fè yon bagay, wè tout moun apiye w, fò kè w sote. E repanse sa w fè a. Men lè w ap fè yon bagay, lè w wè gen de twa moun ki pa dakò, e jwenn yon konnen sa k pa bon an. Eske si yo konprann mal, oubyen se ou k aji mal? Fò ede a sa. E majorite nan popilasyon an, nan tout kouch, tout kouch, m jwenn anpil moun ki satisfè, ki moun ki remèsye nou menm nan dyaspora a, ki konplimante nou ke E mesye, nou pral jwenn anpil dyaspora nan mwa out la la, kap vin Okap. Sa vle di nou vle fè yon bèl fèt Okap tou, pou n akeyi yo. E se gras a ti mwa, ti mwa a nou aplike sèlman an wi, ki bay yo. E gen lòt mezi kap vin dèyè toujou, kap pi gwo toujou. Lòt mezi, kap vini, kap pi bèl toujou. Marisa, nou remake chak entèvansyon ou toujou fè nan meri an, lòt manm yo toujou akote ou.